Pi gwo rèv plizyè nasyon sou latè, espesyalman anpil Ayisyen, se al viv nan peyi Etazini. Men pou rive Etazini gen plizyè mannyè w ka itilize. Egzanp, Si w gen yon viza travay. Men gen yon gwoup moun ki gen yon viza touris, sa vle di, pou fè ale vini. Men yo di w lide a se tabli Etazini li ye, bon yo deside rete. Lòt posibilite ki egziste, se lè w gen yon moun ki te deja Ozetazini ki gen rezidans, lè sa a li fasil pou moun sa fil pou ou. Depi apre tranblemanntè 12 janvye 2010, pèp ayisyen te dekouvri yon lòt taktik pou ateri Ozetazini, ki se yon kesyon wout, sètadi, ou pral pakouri yon seri wout. Sof ke, fè wout la egzije anpil detèminasyon. Paske, sa pa vle di w ap jis deplase nan espas ou ye a. Epi ou pral mete pye w sou tè kay Tonton Sam, sètadi Lèzetazini. Nan sans sa, ou sipoze rete enfòme ak tout kalte evantyalite ke ou ka fè fas sou wout la. Egzanp, ou menm k ap soti depi Ayiti, destinasyon se Lèzetazini. Ebyen ou gen pou w fè Sirinam, Giyàn, Brezil, Pewou, Ekwatè. Kolonbi, Paragwe, Kosta Rika, Nikaragwa, Ondiras, Gwatemala, e finalman, Meksik ki se dènye ranpa. Kote yo pral pran kab ou pou w miltipliye taktik ak estrateji, finalman pou w rantre Lèzetazini. Kounye a nap mande w abone, aktive ti klòch la. Like e pataje videyo a. Nap kite w ak zanmi nou ki fè eksperyans deja, ki pral ba w plis detay konsènan tout sa w dwe konnen sou kestyon wout la.
Bon pou pakou a li pat li pat parèt fasil pou mwen ditou men li pat enposib jan moun yo konn fèm jan moun yo konn fèm konprann li an bon pou pou pakou brezil a nikaragwa a de kulitiba mwen pran avyon kulitiba metem brasilia brasilia metem rio blanco rio blanco konnen fontyè fontyè brezil peru ok alepòk. a alèd de kowona a, se yon moun ki janbe fwontyè a nan dlo. Nou pa t janbe legal paske yo pa t vle bay moun pase, pase antre Perou. Epi nou pase nan dlo a, nou te bay prè de 105 dola. 105 dola a, bòs mwen ka di se pou ti bagay rakèt, men apre sa, fwontyè a pa janbe fòs sa a vre. Ou pa konprann mwen non, li pa t janbe fòs sa a vre. Bon, nou antre, nou antre la, epi nou bay 105 dola a n ale. Men, Los ou brezil baz peyi ou a long anpil peyi ou a anpil anpil anpil baz men nou peye 105 dola nale 105 dola nan menm kob sa misye ba misye pran yon bout pakou pou nou li peye bis pou yon bout pakou pou nou epi lot pakou a nou peyel nan poch nou anpil kob baz bon mwen kwe pou peyi ou si 105 dola koute nou depanse Prè de 300, 300 konbyen dola, 300 e pik dola nou, nou, nou bay Perou. Nou kite Perou, epi sou fontyè, sou fontyè Perou, Ekwatè a, nou depanse, nou depanse, pou fontyè a nou depanse 20 dola. Nou depanse 20 dola, gen moun tou ki depanse 100 dola, gen moun ki depanse 200 dola, gen moun tou ki pa depanse menm. Paske se yon ti taksi moto 3 ou lè ou pran, epi li janbe ou fwontyè a, li ba ou, ou ba l 3 dola. Men gen nan menm ti taksi sa yo, yo al mete ou devan chèf yo. Ou konnen depi ou rive devan chèf yo, ou pa gen papye tè a, yo ap bwase ou kanmenm. Bon, yo te brase nou 20 dola, yo mande nou plis wi, men se nou menm ki di nou, mwen ak kouzen m nan, nou kanpe tòf, nou kanpe tòf, di nou pap kite nèg fouye nou, nou pap bay lajan, bay, nou ta pito retounen Peyou. E nou konnen nou pap retounen Peyou vre. Bon, nou asèpte, nou bay, nou ba yo yon 20 dola epi n ale. Nou pran bis de Peyou mete nou yon kote ki rele, ki rele Mededjin konsa, Mededjin, menm pa, menm pa chanje tout non vil yo baz. Mwen pa chanje tout non vil yo paske vil yo anpil. Bon nou pran bis la epi pou ekwatè pou nou pase ekwatè mwen kwè nou depanse prè de prè de 300 300 konbyen dola 300 konbyen dola paske nou pat pase nekokle si nou te pase nekokle nou tap depanse mwens nou tale yon kote ki rele toulbo toulbo a se nan ti bato rakèt la. Ou ka konprann, nan ti bato rakèt la, a lepòk kowonaviris la, bato leta pa t fonksyone. Bato leta a se nèg eko klik li ye. Bato ti rakèt yo se toulbo. Ok, bon, eko klik gen ti bato rakèt tou wi. Eko klik gen ti bato rakèt. Men se toulbo ki plis gen bwaz bay sa yo. Nou pa t vle rete Kolonbi pou tout tan sa paske nou pa konn ki lè bato leta a ap fonksyone. Bon, pou ti bato a, nou te bay 350 dola. Bato leta a menm. Li moun yo di se 70 dola li. Wè jan difrans la gran? Men nou pat vle rete la paske si polis wè w, ou pa gen papye tè a bay yo te ka voye w tounen ankò. Ou konprann nou pat vle bay, nou pat vle rete. Ou konnen ayisyen, depi nou yon kote, depi nou nan wout, nou pa vle kanpe. Nou ka pran yon ti pasyans, pasyans nou kout. Epi nou pran, nou pran lanmè a nou ale baz. Bon mwen ka di w riske vi paske sa pa bato baz yon ti bwa fouye nou te pran yon ti bwa fouye nan ale gras Bondye nou janbe nòmal nou janbe nòmal. Ou konnen ti bato a ap fè ti bahay ou konnen lè w pa lè w pa abitye kè w ap kase kanmenm kè w ap kase bon nou ale men gen gen ti bato ki fè nofraj wi gen ti bato ki fè nofraj. Men gras Bondye pa nou an pap gen okenn pwoblèm. Epi nou ale, nou rive nan raje a. Nou rive nan raje a, premye jou a, nou pèdi. Sa k fè nou pèdi, n al pase yon kote, yon kote pou n antre Panama a, epi chèf te gen k ap te militè la, yo kanpe nou, yo di kona a yo pap ba nou pase. Yo fè nou retounen desann mòn nan ankò. N al pase yon lòt kote ankò, nou pèdi. Epi nou di nou stop nou la. N ap kontwole pou nou wè sa pou nou fè nan raje a. Yo di apre 14 jou pou yo ba nou pase, men nou menm nou pat ka ret tann 14 jou paske manje nou tap fini, nou te ka menm mouri menm mouri nan raj la epi nal pase yon lòt kote pa kolonbi, chèf kolonbi yo ba nou pase nòmal eskize bon nou mache nale nale nou fè prè de 4 jou mache nou pa janm wè anyen apre 4 jou sa nou vin kontre avèk yon gwoup vòlè Baw yon dlo baz. Epi nou rankotre a vole yo la yo kanpe nou yo pale avè nou nòmal yo pale avè nou nòmal jan moun yo konn fèm konprann gen vyolans la vyolans la pa konsa baz vyolans la pa konsa ou konnen lè w nan raje ou pa gen zam si w pa gen anyen ou pa dwe al fè vyolans ou obeyi a tout sa yo diw ok. Bon Yo mande pou chak moun bay 100 dola Nou di non nou pa gen 100 dola bay Nap kontribye nap ba yo yon ti kòb Epi yo asèpte Yo di yo pap fouye nou Yo pap vyole moun anyen Raz Pou n di vre pat gen vyòl Men yo fin pran ti kòb la Epi yo fouye nou Mwen te gen yon gwo telefòn Yo pran l Yo pran plizyè telefòn gwoup la baz Telefòn yo pat pran se kèk ti telefòn ki pat ka louvri Gen telefòn tou gen moun ki te sere yo lwen yo pa pran yo bon yo pran tout telefòn nou yo pran lajan nou ok nou di nou pa gen problèm nale se menm kote vòlè sa yo fin fin pran nou an bon mpa konn sak pase nèg yo vòlè yo moutre nou yon wout men nou mal pran direksyon an nou fè 4 jou pèdi la baz pi gwo danje ki gen nan wout la fè lè wap pran wout la san gid. San w pa gen yon moun ki pou gide w, nou menm nou pa k prann a gid. Nou pa gen yon moun ki pou gide nou menm. Bon, nou pèdi. Nou fè kat jou pèdi. Chak n al yon kote, nou pa jwenn wout ankò epi nou retounen pou n chache direksyon. Epi, epi gras Bondye, nou ale. N ale yon kote nou jwenn bon wout n ale. Ok, n ale. Nou vin kontre premye, kounye a gwoup la vin separe. Anpil moun ale kite lòt. Mwen nan m te avè yon kouzen m. Li te gen yon dam gwo vant, madanm li te gwo vant, li pa t ka mache. L ale. Tout moun vin ale kite nou. Branham di, Men pa pale, kite misye. Nou rete dèyè. Anpe moun rete dèyè, anpe moun ale devan. Lè nou rive yon kote, nou rankontre avèk yon lòt gwoup vòlè ki gen gwo zam douz bay pou tiye bèt yo. yo kanpe nou la. Misye te gen bag madan maryel baz mesye mete bag la nan savon menn yo pran bag la kanmenm yo pran bag la kanmenm nou te ave yon chinwa wè li etonan chinwa poukont la nou te ave yon chinwa yo pran yon telefòn ayfòn nan men misye yo pran kòb nan men misye men mwen menm premye vòlè yo te gentan fin lave nou baz yo pran bag kouzenm nan epi mwen menm mwen te gen m kat te ti mayo yo pran kèk ti mayo. Epi yo pran manje nou baz. Yo pran manje nou. Epi yo lage nou. Men lòt gwoup ki te devan nou an. Moun sa yo yo pran valiz yo nèt baz. Yo pran tout valiz yo nèt ak tout sak ladan l. A brikè. Yo pran valiz moun sa yo nèt. Epi n ale. N ale. N ale. Baz m di nou pa jwenn gwoup vòlè ankò. Gen yon kote nan yon bannann baz. Nan bannann depi w rive nan bannann nan. Sans ou rive sans ou rive depi ou rive nan bannann nan ok nou rive la nou te jwenn yon mesye ki di li pral montre nou kote ya bon majorite gid yo se vòlè men gras yo di nou pat nou pat twò doute de mesye paske li di nou li se yon panameyen nou prèske rive epi n asèpte nou te bay mesye prè de 100 dola li pa pase andan bannann nan avè nou non li pase akote bannann nan paske andan bannann nan yo fè konprann la plen vòlè. Miss ale avè nou, li rive. Lòt moun yo lè nou rive nan refijye a yo ap esplike nou di yo pa si nan bannann nan, moun kouri dèyè yo bagay sa yo. Epi nou menm nou ale ok. Nou rive nan premye refijye, nou fè 14 jou nan premye refijye. Ou konnen se a lèd ti karantèn bagay sa yo, yo ap yo ap bay ou, yo kenbe ou la. Epi nou fè prè de 14 jou nan premye refijye. Nou bay 25 dola pou mete nou nan dezyèm refije, sou antiy Bwa Fouye ki pase nan antiy dlo ki ki nan dezyèm refije a. Se dlo sa ou jwenn nan raje a, ou swiv dlo sa nèt, lè w fin desann yon mòn Tizètan ou jwenn dlo sa nèt la l mete w nan premye refije. Nou bay 25 dola n ale. Moun k ap vin dèyè di se 30 dola yo depanse. Ou konnen, lè jou an jou bagay yo ap ogmante, 30 dola. Nou ale la. Yo mete nou nan nan dezyèm refije. Lè nou, lè yo mete nou la a, apre yon tan, pou yo pran nou al mete nou nan twazyèm refije, yo te fè sa pou nou gratis sou yon bis. Men moun ki vin dèyè yo di yo depanse 40 dola. Sa vle di yo gentan fè sa pou kòb, oke. Nou ale. Men, nan refije yo baz. Yo pa ba nou bon manje bay menn soufrans pi rèd bay soufrans pi rèd yo pa ba nou bon manje bay sèl nan premye refijye a yo baw diri bay pou fè manje w men apre sa lòt refijye yo ti manje yo ap baw bay pa gou vye bay nan ou konn bay blan nou konnen ayisyen nou pa manje menm jan avè yo epi nou ale nou ale nan twazyèm refijye twazyèm refijye a ou gen ou gen Priyorite pou sove w ale. Epi nou fè de jou nan twazyèm refij la epi n ale nan yon ti vil ki rele David. David la se Panama. Nan fwontyè Kosarika e Panama. Nou rantre la, fwontyè Kosarika pou Panama. De bò mache. Yon bò mache pou Panama, yon bò mache pou Kosarika. Men nou menm nou pa t konnen n konsa. Nou fin janbe fwontyè a, yo di, si polis yo la, yo ap voye w tounen dèyè nèt ankò. Mwen janbe Mwen janbe pou bò Panama ankò. Kounye a yon moun nou peye nan machin bay li, li pran 105 dola nan men nou chak baz. Li pran 105 dola nan men nou chak. Men gen moun ki depanse plis, gen moun tou ki pa depanse yon goud. Gen ki depanse 10 dola, gen ki depanse 20 dola. Paske bay la li pa gen yon pri fiks. Men nou menm nou janbe. Menm misye ankò li fè biyè bis pou nou pou mete nou nan kapital la San Jose. Epi de kapital la pou nou pran pou mete nou nan vil sou fwontyè Nikaragwa a. Epi la, mwen kwè nou depanse si 105 dola a kontwole, nou depanse prè de 300 dola Kosarika. Epi Kosarika, yo ofri w pou rete nan peyi yo a. Si w vle rete, ou mèt rete. Yo ap ba w papye pou travay nòmal. E salè a wo baz. Salè a wo men nou menm destinasyon nou se Mesi. N antre Nicaragua, yo voye nou tounen. Yo pran Kiben yo, yo kite yo pase, nou menm yo voye nou tounen. Ok, nou pa gen pwoblèm, n al pase yon lòt kote. Nou pase yon lòt kote, n ale, n ale, n ale, nou fè l de mwa avyon kouzin. Nou gentan kite lòt moun yo. Nou ale. Nou rive. Nan kapital la. Nou sek la epi yo voye nou tounen ankò. Epi mwen ak kouzen m nan nou deside di n ap ale nou sèl de a. Epi n ale vre. Nou pase mizè, nou pase mizè. Nou jan nou rive sou fwontyè a. Sou fwontyè, sou fwontyè Nikaragwa, Ondiras kounye a. Epi, epi yo mande, lapolis kenbe nou la. Yo mande nasyonalite nou, nou di nou se Afriken. Epi yo di nan ki peyi nou soti nou di Kongo sa fè ke si nèg yo tap mande nou kèk mo fransè paske ou konnen nou distrè nou kanmenm nan fransè a nou tap ka konvenk yo epi la epi la mwen ka di ou pakou Nicaragua a se konsa l ye men Nicaragua san kote k di anpil anpil li pa vle bay ayisyen pase bon m ka di ou imigran menm li pa vle ba nou pase menm men. Afriken gen plis pasaj pase nou, menm pou antre Ozetazini. Afriken gen plis pasaj pase nou. Nou menm Ayisyen, bon m pa konn sa k pase, yo pa bay nou menm. Men Afriken gen plis pasaj pase nou. Ok bòs. Bon, se la m mete fen nan vòs la menn pou byen konprann sa m di w la. Ye, sa k ap fèt la Rod? Kòman sa ye? Bon chanje, mwen te ba w enfòmasyon. Du Brésil à Nicaragua kounye a menn bon bon pakou a je wè m te esplike w li a se konsa menn bon Nicaragua a mwen di w jan nou pase l yon peyi ki traje anpil baz li difisil anpil ok nou pran nou pran bay nou pran yon kote pou yo janbe nou pou nou antre Honduras sou an ti cheval sou an cheval. Misye pase bon raj avè nou paske sil pase dwat avè nou menm polis Honduras sa yo yo ap voye nou Nicaragua Nicaragua ou konnen Nicaragua se sal renmen voyel bale lap voye nou Costa Rica ankò nou pase nan yon ti kote nan yon ti raje sou yon cheval nou antre la lè nan antre la yo al mete nou nan raje ankò wi menn nan raje se yon ti kay yon de yon de ki la ou konnen menn Yo pa reflechi baz. Depi w la ou gen kòb. Depi w la ou gen kòb. Yo pa sa avè nou la. Yo al mete nou yon ti kote nan yon ti vil baz. Nan yon ti vil. E ti vil la rele Toura Sable. Toura Sable sa vle di fontyè a sa. Nou antre la. Nou ale yon kote nan nwit men n ap mache kote a. Nou panse l plen kay bay. Nou wè ti limyè. Men pitan li pa gen kay. Nan raje men nou ye. Epi la gen yon mesye ki pran nou, li mete li mete l lakay nou. Li mete l lakay nou, li mande pou gen pou moun nan voye kòb pou nou pou li ka fè nou ale. Ok, men nou menm nou pa reflechi anyen. Nou pa reflechi paske se soti nou vle soti la, paske nou wè nou an kote, si lapolis wè nou, l ap voye nou tounen ankò. Epi nou fè yo voye kòb pou nou. Gen yon gran frè m Chile ki te voye 400 dola pou mwen, kouzen m nan, yon frè l, te voye 500 dola pou li. Ok. Epi kòb sa nan men nou la. Nou pa, nou pran se yon bagay ki senp. Moun yo wè nou nan sikonstans baz. Moun yo wè nou nan sikonstans. Nou pran se moun yo pa bay sa menm. Epi moun yo, bon. Epi lè nou ap soti pou n al pran moto nan rakèt ki pou al mete nou yon kote ki rele Tchou, Chulo TK nan nan ti vil depi w la polis pap fè w anyen sèl sa wap pase nan imigrasyon pou ale gle bagay papye w pou legal nan Honduras pou w ale Guatemala kounya epi lè nou ap pase nan ti raje a konsa nou wè yon nèg vini sou an cheval avèk yon zam menn misye pran kòb kouzen m nan wi frè. Misye pran tout kòb la menn epi mwen menm misye fout mwen menn yon kout zam menn nan tèt baz tèt chaje menn. Sa vle di mwen gade misye yon jan menn mwen gade misye yon jan misye dim kouche mwen pa vle kouche menn sa vle di mwen pa tako fè twòp rebèl non mwen pa tande jan misye dim li an epi misye gen an raj de kominikasyon li metel sou baay se kòmsi lap rele gwoup baay epi mwen kouri kouche misye fout mwen yon kout zam nan tèt epi li pran kòb kouzenm nan nale gras bondye yo te kite ti kòb mwen an pou mwen pou nou ka ale lè nou rive la. Nou bay 200 dola la. 200 dola pou mwen a misye. Yo al mete nou nan yon ti vil k rele Choluteca. La a nou rive la pou nou fè papye Honduras nou depanse prè de 196 dola. Kounye a m pa konn si l moute. Epi nou pran machin la mete nou mete nou Tegucigalpa. Fwontyè kapital la epi kapital la, nou pran machin mete nou sou fwontyè Gwatemala. Epi la a, nou depanse, si kòb baay la kontwole, nou depanse prè de 230, 200, 230 dola, ok, si kòb fè papye a kontwole. Epi. Nou rive sou fwontyè Ondiras la, men nou te gentan planifye avè yon aketè ki pou paso de Nikaragwa, en, ki pou paso Gwatemala pou antre o Meksik nèt. Epi nou de, nou bay miche 200 dola, 200 dola, rakèt la te ye. Li paso Gwatemala, li antre o Meksik. Epi li pran 200 dola nan men nou, li fè nou fè yon jou dòmi yon kote, epi nan demen bonè, en, Tankou li vin pran nou sou fontyè a ankò, li vin pran nou sou fontyè Ondiras la, li pran nou la, li pase nou sou anti mòn bay sa yo, li fè nou antre Gwatemala. Misye gen, misye gen konplo nou avè polis li. Sa vle di yo pa kanpe nou. Misye rele Kacholo, Cacholo epi gen plizyè lòt raketè men se nan misye m te pase epi misye pran nou la. Li fè pakou sa avè nou, Kwatemala, epi li mete nou bò dlo Mesik la. Epi kounye a, menm moun pa l ankò, menm timoun pa l, li fè nou janbe nou fontyè a. Nou janbe fontyè Mesik la, epi nou antre Mesik. Nou menm, ki sa nou pa t vle? Nou pa t vle al fèmen Mesik, paske yo konn di lò a l fèmen. Moun konn ap goumen andan epi ou menm defèn pou yo ap depòte yo pran w tou nou menm nou pat vle al fèmen sak fè nou pas nan rakèt epi nou antre la kounya se rakèt poul ye menm paske mesik prèske pa vle bay moun pase sou fontyè a menm mesik pa vle bay moun pase sou fontyè a ba yo an tijan vin pi difisil baz epi Nou antre Misik, lè n antre Misik, nou ale sou plas la, nou chache yon chanm kay, mwen avè yon lòt kouzen, mwen avè yon zanmi m, nou chache yon kay, nou lwe. Epi, nou al Komal, nou al ranje ti bagay papye nou bay. Kounye a, kounye a mwen gen yon papye, mwen gen yon ti rezidans ennan, nan w konprann, mwen gen yo ba w yon ti rezidans ennan, si w al fèmen Etazini, w al fèmen avè l. Konsa tou, si w vle, ou ka ret tann yon rezidans katran oubyen endefini. Bon, se kounye a la mwen misik.
Vwala! Ou sot koute yon temwanyaj vivant konsènan tout sa k gen pou wè avèk gran pakou sa a. Mèsi pou pasyans ou ak atansyon w, non pa m se Johnny Zétrenne.